reyisi vrèman. Ou pa genyen, pa genyen, bon m di w se atè ke menm abiman pa genyen pou medsen yo. Sa vle di ke nou menm an tan ke pwofesyonèl medikal nou trè trè trè ekspoze, ou pa gen, gen, gen kote nan lopital yo menm, menm, menm dlo pa disponib pou w ta lave men w regilyèman. Menm alkòl pa.
Bon, menm alkòl pa di mezi mezi. Sa vle di ke se yon bagay ki katastwofik. N aprann nan lòske moun fin fè kowonaviris, menm lè ke l ta trete, li pèdi de tyè nan poumon l, sa vle di ke li pa ka viv lontan. Èske se vre? L ap kite de sekèl.
Padon? L ap kite de sekèl. L ap kite de sekèl. Sètadi ke lap kite de seri de bagay knbe ka di sa lap lòske maladi a pase gen de domaj lap kite nan poumon an sètadi ki jan poumon an sa vle di moun ki devlope fòm grav yo lè jan poumon paske gon bagay ki rele fibwoz pulmonè sa vle di gon pati nan poumon an pap byen fonksyone jan poumon an te elastik lan li pap elastik konsa moun sa ka vin devlope ensifizans pulmonè a lon tèm pwoblèm kè moun sa ka vin.

Alòske madanm li pa pran. Èske l posib? Wi, li posib.
Nou aprann tou a Boston ke gen anpil zwazo ki mouri, m pa konn si se yon bòn nouvèl, e gen anpil zwazo ki mouri pa milye. M pa konn si w tande sa, yo di m nouvèl la gaye Ayiti, men m pa tande l bò isit. Sè Roselle, èske w tande sa? Non. M pa tande l tou. Èske w tande l tou, Doktè Wisner?
son m pa tande. Bon, petèt si ta gen yon moun Boston kap koute nou la ka fè nou konnen eske sa vrèman pale nan Boston. Ebyen nou kwè ke se yon trè bòn desizyon Medico Team pran pou nou pale de viris la paske de chak moman gen yon bagay ki ajoute an plis e nou kwè nou pap gentan fin pale tout nan yon sèl moman e nou kwè ke lòt jedi Dieu voulant nou va kontinye sou Sou viris kowonaviris sa a e nou va aprann bokou plis, nou va jwenn anpil de rapèl e sitou sa ki gen de nouvo nou wè ke l ap ogmante seryezman Ozetazini e sitou Nouyòk. Nouyòk menm ok m pa ta renmen ale san m pa poze kesyon sa a kò medikal la ki la a.

asistans respiratwa. Bon se pa menm vantilatè yo vann nan makèt yo? Non non non non.
Ok so vantilatè sa yo la se yo respirasyon atifisyèl se pa machin ki bay oksijèn nan non se pa machin ki bay moun oksijèn nan son lòt bagay? Efektivman. Kouman w kapab dekri l? Kouman w kapab dekri l pou nou, pou moun k ap koute la? Paske yo wè Nouyòk aktyèlman mande 30 mil. E yo bezwen, yo wè ke y ap bezwen omwen 1 milyon atravè Etazini. Omwen 1 milyon. An kisa ki vantilatè?
Ebyen men pa egzanp poumon w an pa ka travay reyèlman, echanj oksijèn nan pa ka fèt, alveyolay lan which is de the tiny sac ke w genyen nan poumon an se la echanj lan fèt pa ka fèt e ki fè kounye a moun nan vin ap soufri de oksijèn. So vantilatè an se yon sòt de machin ki la ki pou pou voye oksijèn kòmsi e kòmsi ke kò a pa ka fèl pou kont li ebyen kounye a machin nan la pou fèl pou li ou konprann oh machin vantilatè a pwodwi oksijèn.
Wi kap pwodwi wi kap pwodwi kòmsi yo yo m pa su paske m pa janm travay reyèlman avèk moun ki nan vantilatè men mwen pa konnen ke si moun sa yo yo oblije entube yo m pa konnen e petèt e e Doktè Wisner sa w kapab di nan sa èske w jwenn nan ka de vantilatè sa yo
Wi wi wi mwen rete se anfen kòm mwen di w se son dèz asistans respiratwa lòske w pa ka respire yo konn itilize dèz akseswa pou ede w respire pa egzanp yo konn rele yo respiratè atifisyèl pa egzanp moun nan konn nan detrès respiratwa li tèlman pa ka respire ebyen yo konn prèske mete poumon l o repo.

Bon se se se se 4 wi Sa son sezisman men e si pèp la bezwen kote pèp la ap jwenn?
Lè dirijan lè lè dirijan se se se kòman kòman m te ka di sa se fils du peuple donk yo se pa se pa sa nèg yo se te se sou politik fè milyon met nan pòch yo mètnan yo anfas reyalite a la Donk tout moun ap gade kòman, se sa k fè ke nou menm antanke medsin, la nou pa konn ki sa pou n fè, yo pa ban nou mwayen e nou pa ka kite moun vin nou lik, donk se yon pwoblèm. Ok, mwen mwen jwenn sa w voye ban nou an, mwen wè ke li klèman, e demen maten mwen gen sous mwen m ap tyeke pou m wè eske eske eske se yon bòn nouvèl paske gen anpil moun ap voye tout bagay, gen fake news. Ah gen good news so demen maten m kapab verifye eske vrèman e son bagay ki jistifye padon? Mwen soti sou sit la aparam mwen fini.
Eske w al sou sit uscis ou wè ke yo pale de sa vrèman?
Efektivman. Oh ok sa vle di ke li verifye.
Wi men mwen te menm pa konn ki kategori de medsen ke yap pran.

Ebyen ok. Paske nou an pàn la serezman sitou nan nouyòk sitou nan nouyòk. Ti dam vin jwenn nou tou. Ah degaje w degaje w la paske paske sitou nan nouyòk bagay yo grav nan nouyòk gouvènè a move li paka jwenn vantilatè M gen de twa grenn lakay la la donk m pa konnen e m te konnen e te vantilatè k ap vire yo men yo di m se bay respirasyon atifisyèl men kanmenm n ap rete sou dosye a pou nou swiv pou nou wè kouman sa ye fè tout wi wi. Jis avan m te vle fè yon ti kritik sou anbyotik yo paske aktyèlman la pale a gen prè de yon demi milyon moun ki deja atenn de kowonaviris sa ki se 529132 moun

Bon, m t ap tande yon kesyon yo te poze yon doktè nan cnn ki responsab domèn medikal nan cnn, m bliye non li. Yo te di l kouman se fètil, m kwè non, se pa li menm, se doktè Oz yo te poze kesyon an, kouman fè gen plis moun ki mouri Ozetazini, gen plis moun ki mouri an Itali ke Etazini. M kwè ke fason ke l te reponn se ke.

E si ou vini yon jèn vini yap sove jèn nan yo kite w. Wi se sa ke nou aprann. Yo pran jèn yo anvan granmoun yo. Depi w gen 60 ans menm yo pa manyen w menm. Yeah.
M aprann tou m aprann tou an frans an frans moun yo ap revolte paske yo poko dakò afè klorokin nan. Yo pa dakò li pou l antre nan lopital e pèp la di ba yo klorokin. Èske w tande sa tou?
Non, nòmalman se pa, anfen se pa moun yo ki ekri syantifik yo, yo di ke sa pat janm pwouve, nou pap ka pre, mesye sou medikaman se yon esè ke n al fè avèk li. Nou pa ka premye fwa n ap soti medikaman se yon esè ke n ap fè ansanm avèk li. Ok, m konprann. Alright. Doktè Wisner, ki pwonostik ou osijè de kowonaviris la? Ou sot di nou se yon bagay ki ka dire anviwon 8 mwa. Si l kòmanse an desanm, sa vle di ke se yon bagay ki ka fini nan zòn out konsa. Eske, ki pwonostik ou? Nòmalman, sa vle di, li pa dire tout tan sa. Men sa pa vle di l ap pral dire tout tan sa.

Sa vle di ke chak peyi yo pa atenn faz yo an menm tan. Pa egzanp, li fèk antre an Ayiti, se le 18 mas la yo yo te di gen 2 ka, donk nou nan nou nou nou nou nan faz 2 toujou e se faz 3 ki bokou pi grav la. Donk e e e nou nan faz 2 toujou. E donk li pa nan gen de peyi l ap fini avan, tankou li prèske fini an Chin la, tankou jodi a an Chin yo pa jwenn nouvo ka. pandan ke Etazini gen 14 nouvo 14 mil nouvo ka jodi an. Men eske la Chine pa ta dwe ap ede tout peyi paske se li menm ki kòmanse bagay la eske li pa ta dwe voye dè zemisè nan tout peyi ap ede tout peyi?
Bon lè lap ede peyi zanmil yo lè fini tou gen peyi ki gen ògèy yon peyi tankou Etazini pap dakò la Chine edel. Humm malgre nou an danje. Vre, yo pa t dakò lache migren yo. Ok, mwen gen yon kesyon pou ou. Le gouvènman ameriken yo pase yon bill jounen jodi a la de 2 trillion dola pou ede pèp ameriken an paske chak ameriken pral resevwa yon kòb yo di ke prè de 2400 dola par koup e timoun 500 dola e yo mortgage bay moun break de 3 mwa ou di mwen kelkeswa bill la kredi kat etc. Donk sa vle di ke yo ap wè si yo ta sipòte pèp la nan domèn kriz ekonomik ke endivenyèlman tout moun ap pase. Ki plan gouvènman ameriken pou le pèp ayisyen si tout fwa bagay la ta antre e paske lè w di yon moun ret lakay li ki sa w ap ba l manje? Ki plan ki sa w tande an Ayiti? Ki plan gouvènman ayisyen pou pèp ayisyen sou kesyon kowonaviris la?
Non yo pa gen oken plan non. Pou moun ret lakay yo men moun yo an Ayiti moun yo pa ret lakay yo vre paske moun yo pa ka ret lakay yo. Moun yon moun kap viv o jou le jou se a di kòb poul manje aswè a se pandan apre se nan jounen an poul fèl. Moun sa pap janm ka rete. Yon moun ki ki se deyò a poul al brase ki pa gen okenn asirans ki pa gen anyen moun sa se deyò a poul ale moun nan pap janm ka rete. Mache fonksyone nòmalman tout bagay fonksyone nòmalman. Transpò piblik moun sou moun toujou rete menm jan. Ah yo pa respekte l vrèman hein?
Non yo pa respekte l e gouvènman pa gen mwayen pou l fè yo respekte sa tou paske kòman w pral mande yon manman 4 pitit yon manman oubyen yon koup 5 pitit rete anndan.
Men m aprann yo arete yo arete 5 pastè ki te reyini paske li pa obsève lòd la.

Donk setadi le gouvènman ayisyen fè diferans ant moun ki nan lari e moun ki rasanble nan yon sèl kote, nan yon sèl kay. Efektivman. Efektivman. Setadi ke, setadi ke si tout fwa, si tout fwa ta gen yon manifestasyon la, sa vle di ke li otorize, paske se deyò yo ye, yo pa nan kay.

headache epi apre sa nou kapab retounen batri nòmal nou. Se konsa tou pou moun ki gen immune system yo ki trè ba, konsa tou ke viris la kapab atake paske pa bliye ke se 2 gwo fòs ki ap goumen, viris lan tou yon gwo fòs, immune system ou tou yon gwo fòs, so nan 2 gwo fòs sa yo sa ki fòs ki pi gwo an ap ganye, so sa vle di konsa ke si immune system ou pa strong ebyen viris lan gen chans pou li pase pa lòt faz, 2 faz. Se mal fòm mal pou pou sevè e ke kounye a lè nou lè ke li e fòm lè li te pase fòm sevè en fòm sevè pou kritik e ke depi ke nou rive nan moman kritik lan donk se kòm si nou kapab di konsa ke chans survival an reyèlman minim donk enfo n ap toujou kontinye menm prensip yo menm prensip yo se lave men nou e e e e toutan make sure nou kouvri kouvri kouvri noz nou.

Ki te vin menm si fè militè yo favorize chans pou maladi a ta fè w plis mal, epi pandan w ap tan manje healthy epi fè spò, sa a kab ede w e ranfòse sistèm militè ou fè.
Mèsi. Mèsi Doktè Wisler, nou kapab di New York ap tann ou, Etazini ap tann ou. Bondye beni lavi nou tout ki te la avèk nou byen si mèsi sè Roselle pou tan w nou manke sè Ketlann kanmèm ki paka la nou salye doktè Wisner ki la avèk nou lontan ke nou pa genyen w e jounen jodi a nou kontan jwenn ou e nan viris sa nou bezwen tout mediko team nan ki pou ede nou nou rete kwè ke de jodi a a lòt jedi pwochen va gen anpil lòt bagay ki pase paske nou wè ke nan yon semèn. Anpil bagay kapab pase. Nou rete la nap swiv, nap tande nouvèl pou nou wè kisa kap vini. Ke Bondye kapab beni nou, nou va jis fè yon priyè pou nou kapab tèmine. Dye tou pisan, nou remèsye w pou moman sila ke nou sot pase. Nou di w mèsi pou konesans ke w bay Medico Team ki te la avèk nou sou dosye a. Nou aprann anpil deja.

Kap la avèk nou nan priyè di maten a 4 è 45. Nou di w mèsi pou ke nwit nou kapab yon nwit ki beni, ou va akòde somèy a nou menm, afin ke pou nou kapab reveye an bòn sante. Senyè, nou konnen meyè medikaman, meyè medikaman pou kowonaviris, sè le san de Jezi. Nou mande w, Dye Toupisan, aplike le san de Jezi nan lavi nou tout, Afin ke Senyè nou kapab pwoteje nou kont tout fleyo sa yo kap travèse le mond antye. Kilanswatensi, o non de Jezikri, li menm ki vi e ki règne o syèk dè syèk, amèn. Benediksyon Bondye pou nou tout, Doktè Wisner Sè Rozel, mèsi pou ti tan nou reyèlman aprann anpil, an nou rete konekte e jedi pwochen nou va vini avèk lòt rapèl, e lòt updates ki va gen sou domèn nan. Bonne nuit à tous et à toutes et que Dieu vous benisse I love you but Jesus love you more merci bien bye bye bye bye Doktè Wisner bon Dieu beniw bye. Avyon an dekole san dout e nou di Bon Dieu merci pou moman sila ke Bon Dieu kapab beni lavi nou tout Bonne nuit à tous et à toutes et que Dieu vous benisse Avyon an dekole.